E nou genyen plizyè lòt emisyon sou chanèl RGTS lan, Radyo Jeunet Tele Sport. E nou genyen Ti Koze Mondyal ki deja kòmanse. E genyen Medyan Spò ke w kapab swiv ansanm ak nou sou chanèl RGTS lan. Men jodi an, nou nan jaden an e jan ou konnen l deja, e nan ti jaden nou, nou byen chita, nou byen poze nan jaden an, nou ap tann tout lòt zanmi k ap vini yo. Ou menm ki deja la ki nan live lan mwen salye ou e ou menm kap gen pou gade live lan mwen salye ou e piga nou janm ezite abone avèk chanèl youtube sa RGTS radio jeunè tele sport lè ou abone avèk chanèl lan ou pèmèt aske pwojè a li rive pi lwen ke posib lè ou abone avèk chanèl youtube lan ou fè pati de fanmi a fanmi ki ap avanse avèk emisyon an. Donk se enpòtan e anplis wap jwenn notifikasyon dè ke emisyon nou yo kòmanse. Nou wè ou gen anpil enterè pou abòne avèk chanèl YouTube RGTS. Mèsi tout moun. Men avan mwen kòmanse emisyon sa a, fòk mwen salye Rooz Corporation ki ansanm avè nou se dè moun ki nan baz pwojè a Rose Corporation merci anpil pou support ou pou jan ou menm ou vle avanse avek nou e tout moun yo konn sa pou yo fè deja nan kesyon website e Rose Corporation ou kap kelkeswa kote ou ye nan peyi an ou kapab kone ou kapab antre an kontak ansanm ak yo trè byento na vini avek plis detay vini avek e de numero de kontak. Pou rive jwenn Rose Corporation e nan travay pa w lan, se enpòtan. Donk moun ki ta renmen kreye espas sou rezo sosyal yo pou yo kapab fè biznis, ebyen wi, e sitou sou Facebook, ou kapab kreye makèt ou avèk Rose Corporation san pwoblèm. Vwala lèzami, nou ap kòmanse emisyon jodi an ki trè spesyal. Kote nou pral pale de yon sijè ki ap fè la une dans la presse sportive haïtienne ki se Pwochen direktè teknik nasyonal. Se sa ki ap fè pale, kiyès kap vin direktè teknik nasyonal? Eske, sa se kesyon fondamantal, eske yon etranje kapab vini direktè teknik nasyonal? Nou reflechi sou kesyon sa a, nou di tèt nou men an nou pèmèt aske. Zanmi Jardin du Sport yo genyen plis limyè sou kisa direktè teknik nasyonal la li menm li ye. Pske kanmenm ki wòl direktè teknik nasyonal? Nou konnen gen ministè dè spò, nou konnen gen federasyon ayisyèn de foutbòl, se yon lòt kesyon. Men kiyès ki nome direktè teknik nasyonal la? Kòman sa fèt? Mwen panse ke ou genyen enterè nan Jardin du Sport pou genyen repons sa yo. Se pou sa n ap travay, se pou ou n ap travay. Jan de sijè sa yo pèmèt aske ou menm ki se yon pasyone, ki se yon fanatik Jardin du Sport, ou kapab pale. Lè nou tande lòt moun ap fè deba sou kesyon sa yo, ebyen li enpòtan ou menm tou pou konprann kisa sa vle di. Ok, ki sa sa vle di direktè teknik nasyonal? Donk se se ansanm de kesyon nou pral genyen pou nou reponn nan nan emisyon jodi an e gade les candidats ok pou Ayiti kiyès ki kandida poukisa kesyon etranje an li vin fè sifas donk mwen panse ke li enpòtan jan de sijè sa yo pou nou pale de yo vwala lèzami nou pral nou pral antre tou dabò. E direktè teknik nasyonal, eske nou, nou pral antre nan wòl lan dabò. Wòl yon direktè teknik nasyonal, kisa yon direktè teknik li genyen pou l fè? Bon, nou wè, direktè epi teknik, epi nou ajoute nasyonal. Klèb yo gen direktè teknik, men nan ka pa nou an, nou ajoute direktè teknik Nasyonal. Son bagay ki enpòtan. Mwen sonje, nan emisyon ke m konn fè, nou konn ap bay de detay ki, kisa yon direktè teknik li menm li gen pou l fè kòm travay. Jan foutbòl ayisyen an l ap avanse, èske gon direktè teknik k ap panse? Bon, anfèt, toujou genyen, an tèm de nominasyon, genyen moun yo. Men kounye a, èske wòl direktè teknik nasyonal lan ta genyen an kòm tach, èske li reponn? avèk wòl sa a. Ebyen, ann al gade ansanm avè mwen wòl e fonksyònman du directeur technique. La nou pale de antrenèr e chèf. Ok, antrenè, chèf, yon direktè teknik nasyonal. Se pa yon mens afè. Se sa k fè, pou foutbòl ayisyen an kapab avanse vrèman, avan menm nou gade antrenè, Men, Direktè Teknik Nasyonal la, li gen yon wòl preponderan. An nou al gade ansanm avè m kèlke wòl, paske yo anpil, petèt nou p ap rete sou tout, men nou pral gad sa ki plis enpòtan yo. Direktè Teknik Nasyonal, li gen pou wòl asire le devlopman teknik des joueurs. Mwen espere ke chak grenn moun k ap swiv emisyon sa a, y ap pran le swen. pou yo tande wòl direktè teknik nasyonal la e nou menm. N a kab al fè deba anba pye bwa, sou tèt kafou, nan baz foutbòl yo. Konsa n ap di men, direktè teknik ki pase isit yo, èske yo te jwe wòl sa a vreman? Nou pral gade avè m. Mwen di, Tout dabò, asire le devlopman teknik dè jwè, asire lankadreman teknik dè ekip. S on pwen enpòtan kanmenm. Èske. Yon direktè teknik nasyonal, se pa sèlman rete nan ranch kwadèboukè, lè seleksyon ap pati, lè y ap chwazi jwè, men non, bagay lan li plis ke sa. Nou di asire lankadreman teknik dè ekip. Lankadreman teknik dè ekip, mo yo trè fò, mwen peze sou yo. Faire la promotion de la philosophie et des activités de la fédération. Ok. Faire la promotion de la philosophie et des activités de la Fédération. Faire la promotion de la philosophie. Mete anfaz sou sa. Fè pwomosyon men mo ki plis enpòtan la se filozofi. Pske mwen di nou sa, ou pa kapab gon foutbòl san filozofi. Foutbòl sa pa gon filozofi, nou jwe foutbòl posesyon, nou jwe foutbòl bare.

Eske direktè teknik as bon mwen poze kesyon eske yo fòme men mwen ta dwe di eske direktè teknik nou yo yo asire fòmasyon antrenè yo gen anpil plenyen nan milye a plenyen ki genyen se ke nou gen yon seri de de de antrenè ki pa fòme ki pa gen papye nòmal yo pou yo kapab vini antrenè. Donk, ou kapab gen volonte, an nou di genyen de zansyen jwè an Ayiti, yo anpil, yo fin jwe, epi yo di bon, m vle antame yon karyè dantrenè. Sètèn fwa, gen de fòmasyon ke yo ta dwe swiv, ke yo pa swiv, epi yo vini antrenè. Se yon bagay tèt chaje lèzami. Se sa k fè li enpòtan pou nou konnen sa, pou nou konnen wòl moun yo. Nou di asire la fòmasyon kontini.

E la federasyon? Faire des liens antrenè de klèb yo men ki rapò ke yo genyen avèk federasyon an? Paske se sa ki pral pèmèt ke filozofi foutbòl peyi a e ke li li epapiye tout kote. Nou konn filozofi a men se se lyen sa ki pou fèt. Fòk gen de bon rapò ant

Ou pa kapab gen yon timoun e se yon pwoblèm majè an Ayiti. Sa vle di fòk nou konnen timoun yo. Timoun sa a men laj li, men tèl kote ke l kapab jwe. Timoun katòzan an, ou konnen ok, katòzan, men nan nivo ke l ka jwe. Ou pa kapab pran yon timoun katòzan li nan jwe a timoun ventan, avèk jwè venntwazan ki deja nan olenpik. Donk sa se de pwen enpòtan direktè teknik nasyonal lan Li genyen poul fè. La nou te sitou sot gade role. Mentnan genyen fonksyon. Fonksyon an relasyon avèk le devlopman dè jwè. Nou pa pral rete sou tout. Ok nou sot nan role. Mentnan fonksyon an relasyon avèk le devlopman dè jwè. Dabò fikse les objectifs du développement par catégorie d'âge et par calibre. Son bagay ki enteresan. Nou di, Fixer les objectifs du développement par catégorie. Nou di, Mwen gen yon kategori U 14, men objektif ke m ap fikse a, se wòl direktè teknik nasyonal la. Se li ki gen pou l fè sa a. Eske yo fè l? M pa konnen. Se pa sa m vin reponn la nan jaden an. Pa bliye lèzami, aktive ti klòch lan. Pou nou abòne avèk chanèl RGTS lan pou nou jwenn notifikasyon pou nou kapab kontinye pale spò e pou nou fè chanèl sa rive pi lwen ke posib. Fè fanmi w, fè zanmi w, tout moun ki nan antouraj ou abòne avèk chanèl sa puiske nan jaden sa nap pale koze. E vwala, donk fikse lè zobjektif de devlopman pa kategori daj e pa kalib, mwen oblije repete plizyè fwa pou nou plis konprann. Ok. E mwen oblije repete.

Depiste, donk lè w ap depiste, sa vle di w ap detekte de jèn talan, ok, gen yon seri de antrènman k ap vini, m pa konnen nan chak zòn, e chak depateman yo, e grand vil, ebyen gen travay sa ki ap fèt, k ap depiste de de jwè, donk de jèn, epi pral mete yo nan kategori, nan kalibre ki koresponn ansanm ak yo. Nou konprann. Donk sa nou te sitou nan dezyèm pwen ki se fonksyon.

et assigner ceux-ci aux groupes d'âge et au calibre qui leur convient. Se 2 pwen enpòtan e se sak fè mwen renmen Jardin du Sport e yon moun ki swiv Jardin du Sport ou mèt kwè m e ou pa ka pi mal ke sa. Ou pa ka pi mal. Se enpòtan. Dèke w chwazi swiv emisyon sa ou pa ka pi mal. Sa se sur. Ebyen, kisa ki genyen nan kesyon sa? Sètèn fwa, nou konn wè yon antrenè ki ap antrene yon klèb de premyè divizyon, sa vle di, mwen di klèb premyè divizyon, men sa ki enpòtan se kategori daj la, k ap antrene de jwè open. Ok, ou konn wè antrenè sa, ou gen dwa di li pa bon. Metòd li yo. yo pa bon. Men, se paske li pa antrene e se wòl direktè teknik lan. Se pèmèt aske antrenè sa li antrene nan nivo ki koresponn. Donk, ou gen dwa gen yon fòmasyon men, ou pa ka antrene ekip senyò, ou pa ka antrene jwè open. Ou kapab antrene timoun 14 an. Ou kapab antrene timoun 17, 20, 23 an. Sa se enpòtan, se pa tout antrenè non. Dè ke w antrenè, li pi fasil. Se di ke yon antrenè ki antrene nan pi wo nivo an, li kapab antrene timoun. Men, lè ou antrene timoun spesyalman pou al antrene granmoun, li pa fasil. Bon, se yon prensip nan dwa ki di, ki peu plus, peut moins. Si ou kapab antrene ekip senyò, sa kapab rive, ou antrene timoun tou. Men, atansyon, E pi sa ki gen nan sa se ke antrenè a gen dwa pa gen pasyans pou timoun. Li gen dwa pa gen pasyans. Donk se sa pou nou toujou fè. Men kiyès ki pou fè l? Se direktè teknik nasyonal la, se de sa n ap pale jodi a. Nou nan fonksyon e an relasyon avèk le devlopman dè antrenè. Enfòme les entraineurs de toutes les possibilités de formation offertes, kou teknik, teyorik, seminè, E les inciter à se perfectionner. Ok. Se di antrenè a, nou konseye de antrenè, bon, ki te kapab ap bay rezilta lontan, e m p ap site non la, m p ap site. Men, se pa kesyon, paske, le monde bouge, le sport Li pa rete Li pa rete imobil donk lap bouje donk si lap bouje si w te antrene ekip nan nan ane 2000 yo men ou pa kapab rete avèk menm metòd yo non nou sòm an 2022 donk gen lòt metòd donk fòk direktè teknik lan kapab ensite kotch sa yo a se pèfeksyone Epi, enfòme yo posiblite de fòmasyon. Fòk y al swiv de fòmasyon. Konbyen antrenè nou genyen, bon, nou voye al pran fòmasyon an Frans. Se pa kotch la de pwòp gre li ki prale, men se federasyon an pa le byè de son direktè teknik, ok, pa le byè de son direktè teknik. Li ki pral pran fòmasyon. Se di ke se federasyon an ki ap pran an chaj. Ou santi antrenè sa gon bagay ke l ka ba ou. Ou voye l al pèfeksyone l nan yon lòt peyi. Se enpòtan. Lòt pwen e difize un code d'etik de l'antrenè. Mezanmi! Hum! Bagay la anpil wi. Eske nèg ki vle vin direktè teknik nasyonal yo, yo gen tout detay sa yo? Nou di, difize un code d'etik. de l'entraineur se komsi antrenè yo yo pa gen etik nou bezwen sa se nan kad jeneral epi nou menm nap eseye mete li nan kad pa nou fòk antrenè yo gen etik etik pwofesyonèl yon seri de antrenè jan w tande yo pran kòb nan men dirijan ekip sa sezon kòmanse yal nan lòt ekip Hey! Ou gen kontra avèk ekip sa se tande yo tande w nan lòt ekip men pa gen etik. Direktè teknik lan gen sa pou wòl. Mwen renmen emisyon sa jodi a. Mwen espere ke ou menm kap gade la, Neymar, e Rodatis gen koze. Bon, si Samuel te o buen pa vini nan nan jaden an la, sa se afè pa Samuel men nou menm la nap pale koze. Voilà les amis, assistez les entraineurs dans l'organisation de leurs entraînements spéciales Spesyalman lè nouvo antrenè. Asistan antrenè yo wi. Kòmsi, direktè teknik lan, si Ti Gwav gon ekip an premyè divizyon, li gen pou l al asiste ekip Ti Gwav la wi. Asiste antrenè a k ap fè antrènman. Se pa chak jou byen sur. Donk li gade Ti Gwav, li Gran Gwav, li Miragwàn,

Nou reponn a bagay sa a? Nou gen yon ekip an premyè divizyon, apre sa, pa gen kenn lòt kategori? Bon, se sa. Mwen panse ke mwen di nou kèlke, kèlke nòt la enpòtan. Nou pa p rete twòp, men mwen panse ti sa mwen di la yo, yo deja enpòtan pou nou wè. Gen plizyè lòt detay wi, men direktè teknik nasyonal lan, se yon moun ki gen bagay nan men l, ki gen travay pou l fè. Mentnan, nan ka pa nou an, nan sa ki konsène Ayiti, Sonje m te di nou nan debi emisyon an, genyen des antrenè ki pote yo kandida, ki poze kandidati yo pou yo vini direktè teknik nasyonal. Bon, yo gen dwa sa. Men banm tou fè ti pwen sa, direktè teknik nasyonal lan, li pa vle di paske w se te yon, ou se te yon antrenè, gon bann lòt detay ke yo mande. Prereki pou w genyen pou w vin antrenè, pa paske w, pou w vini direktè teknik nasyonal, pa paske ou te annik antrenè epi w di, bon, m ap vini direktè teknik nasyonal. Lwen de la. Se pa sa. Bon, kounye a nan, nan, nan dosye Ayiti a, m ap site pou nou kèlke direktè teknik ki pase, direktè teknik nasyonal. E le senatè, bon, jodi a senatè, men pwofesè Patrice Dumont, Se youn nan moun ki pase yo. Nou gen Carlo Marcelin ki te antrenè seleksyon men ki te direktè teknik nasyonal e jodi a bon se sekretè jeneral de la Fédération Haïtienne de Football. Nou genyen Maxime Auguste ki te pase e Wilner Etienne se dènyè epi coach Chéry. An palan de coach Chéry mwen sonje direktè teknik nasyonal sa a. Gen detay mwen pa di men fòk moun sa yo se di nan sa y ap mande pou vini an. Se yon moun ki gen kapasite pou li e pou li kominike avèk laprès. Bon, pou kominike avèk moun nan travay w ap fè a. Laprès. E kot cheri, dezole, e mwen sonje ke mwen te mwen te fè plizyè apwòch pou m te fè yon ti pale avèk kot cheri nan emisyon mwen Median Sport. Se kòmsi kot cha. Li pa t sou pale non. Li eseye woule m woule m la, li pa t pale. Alòske se te de detay enpòtan. Fòk popilasyon an konnen, direktè teknik nasyonal la, ki sa l ap regle? Ki pwoblèm nou gen nan spò a e nan ki nivo n ap rezoud sa? Nan foutbòl, paske direktè teknik la, li nan foutbòl la, li pa lig pou baskèt, se pa li ki pou lòt detay. Vwala. Mentnan. Mwen ban nou kèlke non dan le pase ki te direktè teknik nasyonal. Kounye a, nan kesyon Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ki lanse pwosesis sa a, kiyès moun ki pote yo kandida? Genyen kotch Angelo Jean Baptiste, li te ansanm avèk ekip U20 an. Bon, mwen pa gen detay yo la pou m di nou, men li reponn a tèl a tèl tèl kritè, gen de kritè byen defini. Genyen kotch Paul Moïse, kotch deja a remanke. Fòk ou se yon coach dabò. Fòk ou se yon coach pou w vin direktè teknik nasyonal. Tout direktè teknik nasyonal se yon coach, men tout coach pa fòseman direktè teknik nasyonal, paske gen lòt detay. M espere ke nou konprann sa. Paske fòk dabò ou se coach. Men se pa paske ou coach sèlman k ap fè w direktè teknik nasyonal. Genyen coach Alcel Foig, coach John Sever,

ki te antrene Real Madrid e ki genyen bon nan wo nivo sa a. Se sa k fè mwen te di nou se pa sèlman paske w te kotch la ki fè ou kapab vini sinon l t ap pati devan nèt tout moun. Men sa k ap fè deba a lèzami, sa k ap fè gwo deba nan kesyon sa a paske mwen pale la de de kotch espanyòl la e ki se Benito Floro Sanz ki se yon etranje. Kesyon an se èske yon etranje kapab vini direktè teknik nasyonal? Sa se enpòtan pou nou konnen. E avan m rive nan sa èske yon etranje kapab vini direktè teknik nasyonal la nou pral fini. Men e sa nou dwe sa nou dwe konnen kiyès ki nome paske genyen federasyon ayisyèn de foutbòl menm si yo di lafifa pa vle foutbòl antre nan politik men gen yon lyen. Ministè dè spò, Federasyon Ayisyèn de Foutbòl. Ebyen, e se, anfen, nou gen MJ, MJSAC, Ministre de la Jeunesse et, anfen, se Ministre de la Jeunesse, de Sport et de l'Action Civique, une chose comme ça, MJSAC. Bon, e li genyen, men sa pou nou me, sa pou nou mete aksan sou li, se, li se, li gen rapò avèk Jeunesse, Spò ak syans sivik. Se 3 gwo pwen wi. Men, eske yo janm, eske minis lan li janm jere sa vre? M pa konnen. M pa la pou m reponn kesyon sa yo. Hum, Ministre de la Jeunesse, du Sport et de l'Action Civique, MJSAC. Donk. Kiyès ki nome? Nou mont, nou gade la pwen komen, pwen komen ki gen ant la politik e le spò. Kiyès ki genyen prerogativ sa pou li, emm, pou li nome tou sa? Ebyen, men kòman sa ye. Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, li pa nome direktè teknik li. Li pwopoze direktè teknik nasyonal la. Kiyès ki nome l? Ebyen, se MJSAC, Ministè dè Spò. Federasyon an li pwopoze. Epi MJ Sak li menm li li li nome pwopoze nome se pa menm bagay non mwen pwopoze w ou menm wal fè etid pou di bon eske moun sa li reponn avèk kritè yo e pa la swit nominasyon an li pral fèt se sa mwen espere ke nou klè sou sa federasyon an li pwopoze ministè dè spò li nome. yon direktè teknik nasyonal. Epi lòt pwen pou nou gade ansanm avè m la a, se kesyon etranje a pa rapò avèk espanyòl la. Èske yon etranje kapab vini direktè teknik nasyonal? Ebyen nan Jardin du Sport nou ap di wi. Poukisa? Menm jan yon antrenè Li pa oblije se yon Ayisyen. Li pa oblije de nasyonalite ayisyèn pou l vin antre nan seleksyon an. Se yon djòb teknik. Tout djòb yon etranje pa ka fè san l pa reponn avèk nòm yo, li pa gen nati, li pa gen nasyonalite ayisyèn nan, li pa reponn avèk kritè yo, se de djòb politik. Men, etre direktè teknik nasyonal. C'est un job technique donk job teknik lan ou pa bezwen gen nasyonalite pou vini nou konsidere l tankou yon antrenè se yon job teknik donk li kapab vini direktè nasyonal direktè teknik nasyonal donk zanmi ki yo menm ap plenyen di ke espanyòl lan son etranje deja kisa nou bezwen nou bezwen rezilta nou bezwen pèfòmans. Men, menm jan etranjè kapab vin ban nou fòmasyon teknik la a, ebyen, si l kapab ede nou, mwen menm, mwen nan linye sa a. Si s on Ayisyen ki reponn avèk kritè yo, jan mwen wè Itala, mwen wè Angelo Jean Baptiste, e Coach Sévère, se des Haïtiens de souche, donk, Ayisyen natif natal, si w vle, mwen t ap byen kontan si yo menm yo reponn avèk tout kritè sa yo. Reponn a kritè yo se youn. Kounye a, èske yo kapab fè travay sa a? Paske, sèten fwa ou konn gen papye yo, men sur le terrain ou pa bay rezilta. Bon, an Ayiti, nou gen yon bann moun ki kalifye nan kesyon politik, eske yo bay rezilta? Se nou k ap reponn, m p ap reponn pou nou. Ok, mentnan, e, anpil moun ki gen tan ap, e, fache la, di ke, bon, pa kapab genyen yon direktè teknik nasyonal ki se yon etranje. Men, atansyon! Se pa yon pòs politik, lè sa pou vini yon fonksyonè de leta. Lè w son fonksyonè de leta, la ou reponn. Bon, mesye ap, se konsa wi jaden an ye. M ap gade bagay la son lòt ang. Lè sa ou vin yon fonksyonè de leta, fò w reponn avèk nòm yo, nasyonalite, tout sa. Ok. Men lè se yon pòs teknik. Pa gen pwoblèm. Wè sa map di la, sak fè m di nou, lè nou nan jaden di spò, nou gen anpil privilèj. Paske gen de bagay nap pale la, yo pa pale anpil kote. Nou mèt kwè m. Yo pa pale anpil kote. Donk, se pou nou te reponn kesyon an. Wi, yon etranje kapab vin direktè teknik nasyonal, lè sa federasyon li sèlman pwopoze l. Epi, ministè dè spò, li nome l si tout kondisyon reyini. Donk pa gen okenn pwoblèm pou sa. Nou kanpe la wi. Mwen te trè kontan ansanm ak nou lèzami pou m te pote Jardin du Sport an pou nou jodi a sou kesyon direktè teknik nasyonal. Nou te gade wòl, nou gade. Direktè teknik ki pase yo, nou gade kandida yo, kèlke lòt detay ankò. Mwen kwè li te enpòtan pou nou te fè ti pale sa nan Jardin du Sport. Mèsi tout moun ki t ap swiv emisyon sa. Mèsi ou menm ki deja abòne avèk chanèl lan. Mèsi ou menm ki pral pataje emisyon an, ki pral pèmèt lòt moun touche de sa nou sot di la. Mèsi tou pou kòmantè ke w ap kite anba live lan se enpòtan piske kòmantè ou yo yo enpòtan pou nou pou nou pou nou kapab avanse merci tout moun e a trè byento pou yon lòt sòti du jardin du sport e nap still diw rete pozitif paske nou bezwen atitid pozitiv lan pou nou pou nou repouse tout fòs negativ ki vle deranje nou donk atitid pozitiv a chak grenn moun ki ap gade emisyon sa merci tout moun a trè byento.